Jedi 30 septanb 2021 gwo bonjou pou tout zanmi James Evo Sport yo ki pral gade video sa ansanm avèk nou. Nou konnen aktyalite yè mèkredi an se te lig dè chanpyon e nou pral wè rezilta yo ansanm avèk nou. Nou konnen gen ekip Manchester United lan ki bat ekip Villarreal lan yon gòl 2 gòl a 1 e aprè gen mesye sa. Gen mesye sa ki rele Paco Alcacer ki te ouvri skò pou ekip Villarreal lan men epi gen Alex Telles e mesye sa ki te egalize sou yon frap, yon bèl frap e pye goch apre yon pas de mesye sa ki rele Bruno Fernandes epi tou sa w tande a Alex Telles egalize e pou ekip Manchester United lan. United t ap tann 95 èm minit de je. E aprè gen mesye sa ki rele Cristiano Ronaldo ki make ki make dezyèm gòl li nan Lig dè Chanpyon an e ki pèmèt ekip Manchester United lan egalize a la 95 zièm minit de jeu nan Old Trafford lan. E kòman sa te ye nan statistik yo, gen ekip Manchester United lan ki te fè 14 tir nan gòl, ekip Villarreal la te fè 15 tir nan gòl e te gen. E 7 tir kadre de chak kote. E se konsa e sa te ye e bò kote ekip e bò kote ekip Manchester e United lan e ki rache e grenn e viktwa sa ki vrèman e bon pou li. E pi gen ekip e Barcelone lan li menm e Barcelone e ki tonbe e e a Lisbonne e 3 gòl a 0. Gen Nunes e ki se yon entènasyonal Uruguayen e ki pèmèt ekip e ki pèmèt ekip e e Benfica bat ekip Barcelone nan e 3 gòl a 0 misye fè 2 gòl nan match sa youn nan la twazyèm minit de jeu 79 yèm minit 79 yèm minit de jeu sou penalite epi gen Rafa Silva e ki te fè yon gòl a la 69 yèm minit de jeu e sa nou kapab di e nan match foutbòl sa gen Eric Garcia e ki te pran yon kawton wouj a la e 80 e setyèm minit de jeu. Gen ekip non kòman statistik yo te ye gen te gen 12 tir bò kote ekip bò kote ekip Benfica e 6 tir kadre 3 gòl bò kote ekip FC Barcelone nan li menm e te gen 8 tir e nan nan Barcelone te fè 8 tir e nan gòl 8 tir 8 tir padon e gen youn ki te kadre youn ki te kadre nou kapab di nan 2 match. Ni nan match Bayern de nan match Bayern de Munich la Barcelone pa fè yon tir kadre e nan nan match sa Barcelone fè yon sèl tir kadre sa vle di nan 2 match sè e nan 2 match Barcelone fè yon sèl tir kadre. Posesyon bal la Barcelone te gen posesyon bal la e anviwon e 60 pou san epi e Manchester United te gen Manche e Benfica padon te gen e posesyon bal la ak a 40 pou san. Barcelone te fè 500 e 24 pas epi ekip e Benfica li menm te fè e 300. E 358 pas e se konsa e sa ye. E nou pral wè ansanm avèk e James Evo Sport e kòman jounal yo e jounal yo leve maten an e nan kò ou mesye sa ki rele Ronald Koeman nan jounal Mundo Deportivo e mete e mete yon foto e mete yon foto e Ronald Koeman k ap pase konsiy e sou ban touch lan e jounal lan titre e dans les codes e dans les codes sa vle di e kòm pou di e Barcelone nan yon sitiyasyon ki vrèman e konplike e se konsa jounal e Mundo Deportivo e titre e maten an la e jounal Sport e titre li menm yon fi e jounal Sport titre li menm e se kòm se. Se yon fil ki kenbe mesye sa ki rele Ronald Koeman anndan ekip FC Barcelone nan e se konsa jounal Sport titre maten an la. Bò kote jounal Marca li menm, jounal Marca ekri se yon se yon se yon semis jounal Marca ekri se yon semis total.

178 match nan konpetisyon Lig dè Chanpyon an, se mesye sa ki jwe plis match, li te egzewo ansanm avèk Kike Kasiyas ki jwe 77 match, Messi 151, Xavi Hernandez 151 epi tou Raul Garcia 142 match nan Lig dè Chanpyon. Men kòman rès rezilta match yo te ye, gen ekip Atalanta ki bat ekip Young Boys lan yon gòl a zewo, gen Zenit Sen Petèsboug ki bat ekip Malmo a 4 gòl a zewo.

FC Sevillan. Men kòman klasman ye nan gwoup E an. Gwoup E an gen ekip Bayern de Munich lan ki gen 6 pwen, gen Benfica ki gen 4 pwen, e Dinamo Kyev gen yon grenn pwen, Barcelone li menm gen 0 pwen, 0 bi make pou ekip FC Barcelone lan. Nan gwoup F lan gen ekip Atalanta ki gen 4 pwen. Manchester United nan dezyèm pozisyon e gen 3 pwen. Young Boys an twazyèm pozisyon ki te byen kòmanse konpetisyon sa kote l te bat Manchester United 2 gòl a 1 e ki gen 3 pwen epi tou Villarreal an katriyèm pozisyon e an dènye pozisyon avèk yon grenn pwen e nan gwoup G an e gwoup G an e kote nou jwenn e sa e Salzbourg e Salzbourg e ki gen 4 pwen. FCCV gen 2 pwen, gen Roseboro ki gen 2 pwen, epi tou gen Lille ki gen yon grenn pwen an dènye pozisyon nan gwoup G an. Nan gwoup H lan, gen Juventus de Turen ki gen 6 pwen sou 6, Juventus k ap byen konpòte l nan Lig dè Chanpyon la e ki kòmanse reveye l. Epi tou gen Zenit Sen Pitèsboug ki gen 3 pwen, Gen Chelsea ki gen ki pran 2 defèt afile, youn nan chanpyona, youn nan Lig dè Chanpyon, youn kont Manchester City epi Chelsea, Chelsea kap doute semèn yo la ki gen 3 pwen etou gen Malmo ki gen 0 pwen e se konsa sa ye e nap se konsa sa te ye. E jodi an la ap gen Europa League e se konsa bagay yo ap ye jodi an la. Nap di mèsi avèk tout zanmi ki pral gade video sa ansanm avèk nou epi nap di w pandan wap gade kite yon kòmantè pou kapab ankouraje James Evosport. Tanka pou nou menm nap jwenn James Evosport nan yon lòt video nan lòt video ankò e a la pwochèn.